Zanmi Radyo Top Haïti, koute chak madi ak chak jedi 5 è nan apremidi, Ijans Sante. Ijans Sante, yon emisyon ak Doktè Jovanie Laila Bien-Aimé k ap fè w konnen tout sa w dwe konnen sou lasante. Pa bliye, chak madi ak chak jedi, senkè nan aprèmidi, sou radyo Top Haïti ki sou platfòm ra Zeno Radio, sou paj Facebook Top Haïti ak sou radyo kominotè yo, manm Rezo Fanm nan Radyo Kominotè ann Ayiti yo, Refraka.
Bonjou, bonswa tout oditè, oditris Top Haïti ak Radio Refraka yo ak tout entènot nou yo. Se Doktè Bien-Aimé Jovany Laila avèk nou nan emisyon Ijans Sante sou Radio Top Haïti. Jodi a, nou pral pale de Kowonaviris ak medsin fèy nan peyi Dayiti. Bonswa doktè, nan koze kowonaviris la ayisyen di ke medsin fèy geri maladi a eske se vre? Bonswa Majorie. An reyalite, antan ke syantifik nou pa ka kouri di wi se vre. Medsin fèy se yon medsin kote nou leve nou jwenn paran nou ap pratike l e nou pratike li menm jan. Se pa yon medsin ke lasyans vreman vreman teste. Nan koze kowonaviris, gen anpil demach ki ap fèt pou wè si yo ta jwenn medikaman k ap geri kowona. E jiska prezan, pèsòn poko jwenn yon tretman ki sur. Ok doktè, eske sa ta vle di ke medsin fèy ke yo rele ankò medsin tradisyonèl lan pa efikas? Oh non Majorie, se pa sa ke nou di. Gen anpil gwo save ki dakò pou di ke medsin fè la kapab soulaje kèk pwoblèm sante nan kowonaviris la. Konsa tou, gen lòt gwo save ki pa dakò ditou. Kounya, pou nou gade si li efikas, se esplikasyon pou nou pote sou chak remèd fèy yo di ki bon anpil. pil. A, ok, m konprann. Enben, mwen gen yon lis remèd yo di ki bon pou li. An nou fon pale de yo chak grenn. Èske jenjanm nan ede vre? Jenjanm nan, yo rele li ankò Zingiber officinale. Sa a se non syantifik li. Se yon plant ki soti nan peyi Lazi. Men yo plante li tou nan peyi twopikal yo. Yo itilize li nan tradisyon nou pou lagrip, pou gonfleman, pou vomisman, e latriye. Etid syantifik, kèk ti etid syantifik ki fèt nou itilize etid tramil, ap montre ke li gen efè sou lagrip, sou venn anvant moun, ak anvi vomi. Pakont, Li mande anpil pridans kay timoun, fanm ansent ak fanm k ap bay tete paske li kapab toksik pou yo. E li enpòtan pou nou pa melanje li ak okenn lòt fèy daprè etid ki fèt sou li. Jenjanm nan ka ede si yon moun ap touse men pa bliye Fòk ou toujou chache chimen doktè sitou si remake ke ou pa fèmye. Doktè, e kisa wap di sou asorosi? Te asorosi an majori, yo itilize li anpil nan peyi nou pou lagrip, pwoblèm po, klou, elatriye. Yo rele li mormodika

pa bon non plis ni pou fanm kap bay tete ni pou timoun. Asoyansi a toksik anpil anpil anpil majori. Li toksik pou fwa, pou ren an. E pèsòn pa ta dwe ap bwè li pou netwaye san. Etid Tramil yo montre ke yo ka itilize li pou grip men fòk se ta yon ti kras tou piti.

Se yon remèd ke yo itilize lontan, lontan, lontan nan peyi la Chin. Yo te kon itilize l anpil kont maladi ke yo rele malarya. Men nan kad kowonaviris lan, la syans poko janm jwenn evidans kote ke yo ka di li bon pou sentom kowonaviris la. Akoz de sa, Mwen pa vle twò pwononse m paske m pa ka apiye anyen sou amwaz la nan kad kowonaviris la. Humm. Enben, gen moun ki di ke te jiwòf bon anpil. Kisa w ka di nou sou sa? Girofla majori nan non syantifik li li rele Syzygium aromaticum. Yo konn itilize l pou doulè nan dan. Li gen yon molekil andedan li ki efektivman kapab goumen kont enfeksyon ak doulè nan dan. Sepandan, li toksik anpil si w itilize l a dòz ki twò fò. Men, Nan tout rechèch mwen fè yo Majori m pa kwè non ke jiwòf la efikas pou senptom kowona yo. Humm ok. E kisa w di de zonyon menm Doktè Bien-Aimé? Majori, Zonyon an yo itilize l anpil nan peyi nou. Pou fè manje, men yo itilize l tou nan remèd kont grip, pwoblèm bouch ki gen movèz odè. E non syantifik li se Allium cepa. Nan rechèch Tramil fè, yo remake ke li ede nan pwoblèm ki gen nan bouch la e nan pwoblèm grip la. Li amelyore pwoblèm pou moun yo respire epi tou li desann enfeksyon nan bouch la. Yo remake tou ke ou kapab pile l e pran ji an ke w ap melanje avèk siwo myèl e ke w ap bwè a jen, sètadi san manje, chak maten. pandan yon semèn. Yo remake ke lè w fè ti remèd sa a, efektivman li diminye sentom grip la. Ok. Doktè byeneme, mwen gen tan imajine nou pap ka pale de tout remèd fèy ke yo di nèt ki bon pou kowona. Men si w t ap ba nou yon ti konsèy, kisa w te ka di nou anplis? Majori mwen menm sa ke m ka di nan koze kowonaviris lan, pa gen tretman ki ko etabli pou li. Fòk tout moun klè sou sa. Poko gen tretman ko ka di ki bon pou kowonaviris lan. Men poutan nou ka remake nan mond lan, gen anpil moun ke y ap deklare ki geri. Se paske. Yo gen lòt medikaman ke yo bay pou sipòte moun ki malad yo. Sètadi pou ede ke yo amelyore sa ke yo santi. Tankou, yo gen parasetamòl ke yo konn bay pou evite epi pou konbat lafyèv la pa egzanp. Se konsa tou, nan peyi ki konn itilize medsin fèy, yo vle fè menm bagay la. Sa ke mwen pa kont. Pwoblèm anpil syantifik genyen avèk remèd fèy, nan peyi Dayiti, se paske li pa gen dozaj menm jan ak lòt medikaman yo. Sa ki riske fè l. toksik pou anpil moun. Gen yon lòt vye pratik ankò ke Ayisyen genyen, se melanje anpil fèy. Sa vin ogmante toksisite a e ka rive menm mete lavi moun nan danje. M ta renmen ke nou kòmanse ralanti sou pratik sa yo paske yo pa bon. Men nan koze remèd fèy. Mwen menm mwen se medsen e mwen pa fè medsin tradisyonèl. Men nan rechèch mwen fè, mwen wè ke gen kèk bagay ki apiye medsin tradisyonèl la. E nan kad kowona m ta renmen bay kèk ti konsèy. Premye konsèy m ap bay se ke li enpòtan anpil pou toujou respekte règ ke yo bay e ki ap ede konbat kowona. ki se rete lakay ou si posib, e si sa pa ta posib toujou mete mas pou soti. Eseye gade distans de 1 pre 5 mèt la ak lòt moun. Lave men w souvan, touse nan kout bra w. Dezyèm konsèy m ap di, se bwè anpil e souvan. Nou ka pran te jenjanm, Fè n on ti tan, fè n on ti jan tou cho men pa brile gòj nou. Bwè anpil dlo tou kapab pèmèt pou kò a rete idrate sitou si w gen lafyèv. Nou ka pran pil ji sitwon tou pou ranfòse sistèm defans kò a. E lòt konsèy m ap pote, si w deja malad, pa pran remèd fèy pandan w ap pran medikaman doktè a preskri w la.

Mèsi a tout entènot, oditè, oditris Radyo Top Ayiti ak Refaka. Pa bliye w ka rele sou 36 09 22 58 pou tout kesyon e w ka vizite paj edikasyon mwen ki se Go4Education Go Ed sou Facebook a Instagram. Mèsi a nou tout.
Zanmi Radyo Top Haïti, koute chak madi ak chak jedi 5 è napremidi Ijans Sante. Ijans Sante, yon emisyon ak Doktè Giovani Laila Bien-Aimé k ap fè w konnen tout sa w dwe konnen sou lasante. Pa bliye, chak madi ak chak jedi, senkè nan aprèmidi, sou radyo Top Haïti ki sou platfòm ra Zeno Radio, sou paj Facebook Top Haïti ak sou radyo kominotè yo, manm Rezo Fanm nan Radyo Kominotè ann Ayiti yo, REFRAKA.